Bonjou bonswa tout moun, mwen kontan pou m la avèk nou jodi a pou yon nouvèl sòti. Jodi a nou pral pale de sitiyasyon maladi k ap fè raj nan mond lan jiska prezan e ka yo kontinye ap ogmante an Ayiti. E kèk kote nan rès mond lan tou, moun ap mouri pa pil jiskaprezan. E nou pral panche sou ka Ayisyen k ap viv nan kèk peyi etranje men ki pa jwenn sipò okenn otorite e sitiyasyon an kòmanse konplike pou yo. Ok, mwen swete w byenvni, mwen di w mèsi pou fidelite w. Nou prale. Egzatteman nan Repiblik Dominikèn nou prale Chili kote nou pral koze avèk zanmi nou. Enock Pierre, Enock Pierre nap envite w swiv chanèl li a ok misye ap fè yon travay enteresan nan Chili misye gen anpil bèl feyton sou chanèl li a n envite w pase vizite chanèl Enock lan abòne sou chanèl li an si w poko abòne. Nou pral prezante w sitiyasyon an nan Chili, sitiyasyon an nan Sen Domeng, kijan Ayisyen yo ap fè fas a gwo difikilte nan moman. Byenvni pou nouvèl sòti sa, non pa m se L. Muller Janvier. Jan m anonse l, ebyen nou konnen l trè byen, maladi an l ap fè ravaj nan mond lan, li pa sispann fè pale de li, sitou nan moman la yo prevwa nan fen mwa a ann Ayiti kapab genyen anpil anpil anpil dega ki fèt, anpil ka ki kapab ogmante. Donk nou konn prensip lan deja, se kontinye pran prekosyon yo, kontinye lè w ap sòti mete mask, Lè w ap sòti, si w gen nesesite pou sòti, si w kapab evite sòti, li t ap pi mye. Donk nou konnen tou, sa genyen yon grav konsekans sou ekonomi mondyal la, jan m toujou di l, ebyen jodi an la, ebyen konsekans ekonomi mondyal la kòmanse. e rive sou moun yo ok gen anpil anpil moun ki pèdi djòb yo sitou ozetazini se anpil anpil anplwa moun yo pèdi brezil anpil anplwa pèdi repiblik dominikèn donk anpil peyi nan mond lan moun yo anpil anpil moun pèdi djòb yo donk sa ki vin pase kounyea genyen ayisyen kap viv nan. peyi etranje ki yo menm jounen jodia. Ka li pa konsène sèlman ayisyen, gen anpil fanmi k ap pase grangou jounen jodia, k ap fè fas ak anpil difikilte pou yo nouri fanmi yo. Ok, malgre jefò kèk gouvènman, kèk peyi fè pou ede kèk moun Fè fas avèk sitiyasyon sa a ki pa fasil jounen jodi a, ebyen sa pa anpeche tou gen moun k ap fè fas avèk difikilte pou yo reponn ak premyè nesesite yo. Donk, sè leka pou Repiblik Dominikèn kote Ayisyen yo ap fè fas avèk grangou chomaj. Chomaj, donk depi moun nan nan chomaj, nou konnen. Ti resous Ayisyen an te genyen an depi l fini, donk se grangou. Jodi a la nou aprann genyen yon Ayisyen ki ta menm tiye tèt li an Repiblik Dominikèn, nou poko ka konfime sa pou ou men ta sanble se vre misye ta pann tèt li. e ke misye santi l pa kapab ankò paske li pa ka reponn ak bezwen yo, li pa ka reponn ak premyè nesesite yo. Madanm, pitit, misye lage yo nan tèt chaje, se enfòmasyon sa. Nou ap swiv sou rezo sosyo yo ta vrè ebyen se dur. Nou pral koze avèk Enock Pierre ki nan chili li menm kap fè nou viv kijan sitiyasyon an ye nan chili sitiyasyon an li menm li pa twò bòn pou ayisyen yo tou paske m aprann gen anpil ayisyen ki ta renmen kite chili nan moman paske chili an karantèn nan moman paske maladi a kòmanse fè raj chez li ebyen ayisyen yo yo kòmanse santi kesyon karantèn nan kòmanse frape yo nap envite w swiv Enord Pierre ki te avèk nou an dirèk. Depi mèkredi la moun lakay mwen. Depi mèkredi la m lakay mwen, bon zòn nan tout zòn yo an karantèn. Travay mwen te ye a yo jwenn moun, premyeman chèf lan te gen, chèf jeneral la te genyen e nou vin pa wè l ankò. Aprè bon de fwa pase gen yon nèg ki konn fè chapant e pou nou lè li konn ranje. An echafo pou nou lè pou nou moute bon misye kontriksyon fè lè pou nou moute anlè misye bagay bon nan je nan mèkredi nan mèkredi m wèl vini yo fèl ale kounya m tande yon notis ki di wi li gen fanmi li ki genyenn bagay sesi sela a daprè yo dil gen tèt chaje son bagay bon esansyèl kounya la bagay la vin dejenere yo vin mete tout zòn santiago yo kasitodo. Tout net an karantèn. Ok.
Chef mwen an travay la. Ok. Emek te gen. Kounye a misye rekupere kanmenm li te tounen yon de fwa pase, menm jou li retounen an nan genlè nan jedi travay la tou fèmen. Li te vin rekupere kanmenm. Aprè kounye a la nou menm bon karantèn sa nou pa konnen kijan sa ap pase paske. Prezidan li menm li pa admèt pou l bay anyen. M pa konn si blan jwenn, men nou menm Ayisyen pa jwenn. M tande yo di gen moun ki jwenn, m pa konnen. Esansyèlman mwen m pa, bon, m pa patisipe. Men èske gen pwogram gouvènman an mete sou pye pou sa? Non, pa gen, pa gen bagay sa. M tande l te gon yon ransay, yon ranse, yon ranse. M tande yon pwogram li te mete 50 mil peso

Sa figi moun konnen peyi a se pen yo manje pèdi yo konnen se pen moun pral manje sèlman mwen menm tèt yo te bali mwen la pou mal bal dèyèl si yo te wè tout mwen bon egzanp m te ka mete e bib ansanm avèl pa sa m te ka l ta men li te di mwen mwen met post tou la fè tranmite m pa byen mal fè sa.

Bon kibò
Tèt chaje. Ti kès poul vann 20 mil peso ok rete 30 mil peso e siw achte sila pa gen kòb ankò. Ok
donk chili la kounye a kòman ayisyen yo fè pou yo viv menm piske ou dim gen travay ki kanpe.
Bon lesansyèl bon Ayisyen yo viv, yo viv bon. Yo viv si byen menm jan m ta di pa la gras Bondye. Pa la gras Bondye yo viv paske bon m pa konnen bon pou nou menm bon nou lakay nou bon nou jwenn manje nou manje men e nou pa konnen ki jan sa ap ye pi demen pi devan paske Hey baz, chili pa, humm, nou dech gen anpil moun kite brezil yo vin chili. Men, apre apre, Grèk yo te vin, yo te vin Chili. Paske Chili se yon peyi, e bon, se ladann mwen te premye vini. Yon peyi, bon, lesansyèl, ou pa wè twò bèl kay nan peyi a. Epi, mèt kay yo, yo akrè. Yo pa, yo pa prepare kay yo, epi yo bezwen, mwa koko rive, yo vin frape pòt. Pou egzanp, si moun nan te prepare bagay la, li te fè yon bagay nòmal, ou konprann sa m di w lan, se yon vi, se yon, e wè, wè vi Sendomeng, vi Chili. Wi an se yon mòd vi menm jan yon mòd vi bèt prèske wi moun blan sa yo sèvi men se pa yon vi ki liks menm jan nou tande yap di brezil m pa konn brezil yo di brezil gen bèl kay epi map gade moun yo vrèman gen bèl kay nòmal isi gen bèl kay la se apatman yo pran nan pakèt bann pa apatman ki gen ou konprann sa m di w se yon vi anfen. Nou vin mizerab la
ok. Bel jo panse l la pou kote ou. Dewoule yo nou fè fason nou chache kote nou tankou nan kay nou rete nou toujou fon fason pou nou ou konprann sam diw la nou fon fason men epa epa yon bagay liks ou panse l la men gen bèl kote wi men lesansyèl gen bèl kote tankou lè nap lè yo ap kibò ee. Anpi lòt kote nan lye sa se lye grannèg nèt yo ye. Tankou e lè w pran Biga Dèlma, tout kote sa lye touris. Epi andeyò yo pi bèl ke sant vil lan. A bon?
E nan zòn andeyò yo, mwen m t al andeyò, m t al yon kote andeyò, yo rele Puerto Montt. Sa kote se lye touris, se lye touris yo ye, se bèl kay nèt, fò se kay touris nèt yo ye. Mixtip.
Men tankou nan zòn Santiago, kèk ki tankou ti zòn yo e zo e bidonvil. Bidonvil. Ok. Wi zanmi m se konsa mwen menm m pa konnen. Lesansyèl se wè kowonaviris lan pase nan peyi san an. Prezidan an figi fennen sal papa anyen menm. Mwen di prezidan sa fòkè anpil se. Waw non misye pa bon menm. Granmèt mwen bon tou bon. Granmoun sa li pat dwe nan gouvènman li pa konn byen avèk mal menm. Kote granmoun nan pale de 50 mil pèso man. 50 mil peso vre. Sak 50 mil peso a. chaje m. Pandan m al travay, lè m konn al mete seramik m ap fè senkant mil pèso, m konn ap fè san mil pèso pa jou nan mete seramik, pou m ap pou moun ap pale de senkant mil pèso, sa sa vle di senkant mil pèso a? Mèsi ou menm ki rive jiskè la avèk nou, nou kontan ke w te la avèk nou jiskisi, ebyen si w te renmen seri sa a, Patajel si w te renmen l pèmèt yon lòt ayisyen viv li like li epi nap kwaze nan yon pwochèn sòti tout swit sou non pam se Elmule Janvier kontinye pran prekosyon yo mwen renmen nou anpil bizou pou tout mèdam yo papach pou tout mesye yo.